Hello guys, byenveni ankò pou yon lòt ti videyo. Jodi ak sa mwen pral montre nou, se mwen pral montre nou kijan ke mwen te prepare um, sos pou um, fwi de mè an, pou seafood lan. Sos ke um, mwen te prepare a, kijan mwen te prepare l pou mwen te manje avèk Ti foud lan fri de mer ok nou ready let's go premyeman avan nou komanse nou vle di merci avek tout moun ki abone avek tout nouvo abone ke nou genyen yo nou vle diw welcome sa se Jojo Harmonie Chanel ke ou abone avèl nou di merci nou renmenw bokou bokou bokou bokou bokou nou renmenw anpil anpil anpil merci anpil pou sipòw ou. E pou ou menm ki deja like premye video yo e ki pral kontinye like ti video sa ankò e kap kontinye patajel e nou deja diw mèsi nou renmenw ann ale ann al gade e pa bliye pataje video sa avèk yon lòt zanmi pou ke ou kapab konnen e ou menm mezanmi ti sèm nan toujou ap dim sa poukisa m pa fè moun yo follow mwen nan social media si yo pa konnen kiyès mwen ye alò m pa tèlman big fan of social media vrèman vre men sa ke mwen vrèman mwen renmen se snapchat Se ou menm ki ta vle follow mwen sou snapchat mwen ap mete non mwen mwen kwè se love joujou e linay ke li ye ou kapab follow mwen sou snapchat e mwen ap mete li nan anba deskripsyon an pou ou e tout engredyan sa yo ke nou pral mwen pral itilize la pa enkyete w menm si w wè yo parèt anpil ou pa bezwen enkyete w map kite tout enfòmasyon sa yo pou ou anba deskripsyon an sa ou kapab li ok jan ke nou konnen deja chè joujou pa. Mezire Se joujou pa bon avèk mezire ok so sè di ke mwen pral moutre nou ke kòman ke mwen pat prepare sòs lan sa ke mwen genyen la mwen genyen tout sòs yo lè map mete yo koz yo twòp poum ta kontinye poum ta di nou mesa mesa mesa so senpleman sa map di mwen genyen lay ke mwen blende avèk avèk zonyon ke mwen mete ansanm mwen blende li. E la nou kapab gen yon bon ti zonyon, yon ti jenjanm, ke nou konnen nou renmen jenjanm, e garlic, se sa menm. Bè an se sa ke nou pral itilize, bè, bè, bè, bè. Se nou bezwen bè anpil. So bè mwen itilize an, se unsalted butter, ok? Se sèl ki, bè ki pa gen sèl lan. Piske nou deja wè ke m gen anpil seasoning devan mwen, gen nan yo ki gen sèl, e gen nan yo ki salt free. E lè w ap gade sa, li salt free, li pa gen sèl ladan li. E konsa tou gen nan yo. Ki genyen sèl ok an nou kòmanse so premye sa mwen ap mete jan ke nou konnen m di an mwen pa mwen pa mezire mwen pa mezire yo tande non mezanmi timoun li pral difisil pou m ap ouvri e pou m ap mete ok se sa mwen ap mete seasoning seafood lan e sonje ke m di mwen m pa mezire ok mete sa. Dabò e sa m pral mete ankò, m panse m te gen yon lòt nan sa, men unfortunately li pa ka jwenn li, sa se lemon pepper an. Ok, m pa ka jwenn li so m oblije mete ti kal sa m gen. Oh yes, n ap bezwen cajun, cajun, cajun. Ok, sa pral bay bon flavor. Msye Noel ap vide, li gen yon ti tou ladan l. Pa gen anpil vrèman vre ki vide. Ok. Ok. So, kounye a nou pral itilize paprika. Oh God. Paprika. Yon ti jan pike. Mwen konnen sa. Ok. Eee, nou konnen nou baka bliye bat boy sa. Nou baka bliye jen jan sa. Vase jen jan sa e li menm ki bay la bon fleve ya. Ok. Mwen te jwen ti garlic pepper sa. Ok, garlic pepper. Lay avik.

Ou kapab jwenn sa nan nenpòt makèt ki bò kote ou e ou kapab jwenn yo ok e sa mwen pral mete ground pepper Si w ap mezire, ou ka mete yon ti scoop, ok. Mwen ap mete yon ti dil. Mwen tèl fò nan dil nan. Ok. So, se sa ki mwen pral mete. So, nou, nan sodye an, mwen ap mete sou medium heat. So, nou pral ouvri. Mwen ap mete 4 steak. Piske. Mwen bezwen li anpil. Ok, so mwen mete 4 steak. Ankò, mwen itilize bè ki pa gen sèl la dan li. So, ou pa bezwen pè pou di pou sa ke ke mwen itilize twòp sèl. Yes, yes, yes, yes, yes, nou konnen. Oh, mwen pa ka ouvri sa. Nou konnen e nou pa vle itilize pwofèt. So banm ouvri sa epi map montre nou. Ok, nou vin vide tout lay la nan nan sa. Nap kitel fon ti bouyi. Avan ke nou mete sezonin yo. E pèl la bouyi an, sou sa mwen ap tou mete ladan li. Map tou mete garlic lan avèk I mean zonyon an avèk jenjanm nan. Ok e sa mwen vle mete ladann tou map ajoute yon ti kal vinèg nan vinèg sa ok yon ti kal nou gen jan lay lan santi bon frèt Li santi vrèman bon. Li gen yon jan teksti. M mete sòs la nan medium. E konye a sa mwen pral mete ladan, mwen pral mete tout sizinin m yo e mwen te ajoute yon sòs la. Mete la san.

Mwen jè sa bon deja. E mwen met yon ti kal byè la dan li. Tout sa se o chou. Dwa yon ti kal, yon ti tak. Ok, yon ti tak. E mwen pwa la jute. Mwen pwa la jute yon ti hat sot. Sou pa vle mete li. Sa ok tou, sa se si ou vle ou metel ou byen si ou vle tou ou ka itilize nenpòt hot sauce ke ou vle. Fòm li ti tap la pou l ka.

lwil ladan l, pa bliye se senpleman bè ke m mete ladan l, e bè a se sa k pa gen sèl lan, e sa pral depan jan ou vle manje l, cause ou pa, e pa vide w pral vide l dèyè tèt ou pou w brè l, se senpleman tape w ap tape, w ap tape bagay yo ladan li, tankou kribich lan, e pòmdetè an, w ap just tape l ladan l ok, se pa vide w pral vide l dèyè tèt ou, cause ou konnen ayisyen nou, nou sansib pou ti vant nou anpil, Nou pa vle manje anpil lwil, which is ki bon, men sa vreman vre, e pa jan w wè l la, lwil la sou tèt li vreman vre, but se senpleman tape ke pral tape l ladan.